E nan machan Desalin, nan kay Desalin nan la gon latrin watè. Nan Kodevi, Kodevi fèt sou, Kodevi t fèt sou, sou tonb Chalmay Peral. Sakilèj! Gen yon politik menm pou yo fase memwa ewo nasyon an. Bandi legal lan. Leta menm ki kòmanse. Li kòmanse avèk leta a. Li kòmanse avèk leta a, kote ke sosyete a, kèlke ra nèg nan sosyete a, ki mal oryante. Jodi a enskri yo nan lojik sa. Ebyen nou di ke simbolikman.
Te vwayaje wal nan Nasyonzini. Ou di ke wal negosye avèk dè moun pou yo vin envesti an ayiti men ariel henry ou mechan anpil nan ki peyi ki gen tout ensekirite sa yon envestisè ka vini vin envesti nan peyi sa lè w pase kwadèboukè tèt chaje lè w pase gade la matisan ki bloke sid li bloke grandans li bloke nip li bloke sidès Jounen jodi a, moun sa yo pral dèpè yo vin envesti nan peyi a, kote, ki kote wap mete yo rete? Eske se pa bagay ou voye yo vin pot bay bandi yo? Ebyen, map pale a dyaspora yo. Jounen jodi a, mwen te fè yon videyo kote mwen tap pyetine yon drapo ameriken, m wè yo te fa, gen anpil ki te fache. Men mezanmi banm di nou, gen anpil nan nou kap viv nan lòt peyi, fredi ap kokobe nou, nèj ap pote nou ale, jounen jodi a nou ta vle retounen nan peyi nou. Men grenn ba mesaj map voye ban nou, nou di ann sipòte batay jenès la, paske batay jenès la lap bon pou nou tou, paske kisa jenès la ap pwone, kisa nou menm militan pi Desalin ap pwone, nou vle gen sekirite, nou vle gen yon lòt endepandans ekonomik, nou vle gen yon lòt endepandans pou tout Ti jèn kapab ap fonksyone pou tout ti jèn kapab al lekòl. Ebyen se youn nan rezon nou di dyaspora yo pa kritike m paske jounen jodi a mwen pyetine drapo ameriken. Men 2915 a 2022 ki bay 107 an depi Lèzetazini ap matrake nou fè tout sa l ap fè sou nou, tout vyolans. Pa gen yon moun ki pwente di dwa anlè ditou pou yo di ameriken halte la. Ebyen koum pyetine drapo a yo rele chalbari dèyèm. Ebyen map di nou sa, depi nou te, peyi dayiti son peyi ki pa gen yo kenn rapò avèk ni zam nikleyè, ni tout bagay sa yo, son tè sen. Ebyen se youn nan rezon wap wè gon lè kap rive Lèzetazini, le Kanada, tout lòt peyi ap ban nou viza gratis jis pou n ale pou yo ka pran peyi nou an. Ebyen se youn nan rezon nou menm ki gen san Desalin nan kap koule nan venn nou, nou menm ki sot nan katye defavorize yo, nou menm ki sot nan zòn de non dwa yo, nou di nou pa kapab a jan de bagay sa yo. Ariel ou mechan anpil Ariel. Ariel di sa l di a an kreyòl. Eehh lòt nèg ki nan nasyon zini an bay pal la an fransè gon lòt ki bali an español lè w met tou le 3 ansanm yo yo tout siyifi yon sèl bagay ebyen se youn nan rezon nou di ariel premye nwa mwen wè kal nan nasyon zini ki paka defann pèp li eske yon ameriken ap grapyalize nasyon pal la jamè l pap fèl pou ou men jounen jodi a ariel kòm sou zòm gade ki gade ki mati nap pase jounen jodi a 21 nyèm syèk nou paka manje nou paka bwè ensekirite. Jounen jodi a, m te di l sa deja, yon plat manje l rete yon liks. Ki lè nou menm, a laj nou ye a jounen jodi a, kòm jounalis, nou menm jounen jodi a kòm etidyan, nou menm jounen jodi a kòm avoka, nou menm jounen jodi a, ki sa nou ka fè? Nou pa ka fè anyen nan jan peyi sa ye a. Jounen jodi a, an n suiv byen, laboujwazi itilize yon bagay, ki sa l ye? Li gangsterize Kwabosal. Jounen jodi a, Kwabosal ki sa l te ye? Se lè w te achte yon ti mamit diri, se lè w te achte yon ti mamit pitimi, se lè w te achte yon ti mamit mayi, se lè w te achte yanm nan, se lè w te achte patat la. Men laboujwazi nou konn ki sa l fè? Li kreye gang anndan Kwabosal. Jounen jodi a, tout sa w gen bezwen antanke malere, ou pa ka al pran l Kwabosal non, se nan makèt yo pou y al pou w al pran l. E pandansetan, Kwabosal ou te konn peye l senk goud, vennsenk goud, trant goud. Ebyen, lè w al nan makèt la, ou konn konbyen w peye l? Ou peye l 50, 80, 200, 300, eben e yo kreye yon ensekirite total anba lavil pou pa ka al prann. Men sa pou pèp la wè. Pèp ayisyen, laboujwazi, se menm jan ou gon chen lakay ou, yo itilize bandi yo, ou menm ki pa mèt chen an, lè w parèt sou yo, chen an sòti pou l devore w. Men kou laboujwazi soti anlè yo desann Kwabosal, tout bandi yo poze e kòmsi chen an wè mèt li. Eben se youn nan rezon nou menm ki sot nan zòn Delendwa nou p ap kenbe zam. E nou di sa klè, pou n kenbe zam, fò revolisyon an fèt. Yè tout moun konnen se dat Papa Nasyon an te fè aparisyon l sou tè a. Se te yon anvwaye, se te yon mesaje ke Bondye te voye pou nou, pou ke nou menm nou te sòti nan esklavaj, pou gran paran nou yo te kapab lib. Jodi a nou menm pou nou te egziste kòm moun, kòm pèp. E sak pase yè la, e tout moun ka konprann sak fèt la. E pwiske jodi a batay kap fèt la se yon batay kap fèt pa Pèp Ayisyen an dirèkteman, pa moun ki san vwa yo, pa esklav yo, pa va-nu-pieds yo, ke Desalin li menm li te trase wout pou yo, sa vin poze yon obstak. Obstak la, li vin parèt, li vin parèt ni pou entènasyonal la, ni pou gouvèneman an. Ki vle di, konplo vin ap fèt tout jan, tout fason pou ke yo wè kòman yo kapab kraze batay pèp la. Ebyen, nan ak babari ki komèt la a, Tout moun wè kiyès yo ye e tout moun wè yo idantifye tèt yo klè, yo di ki kote yo soti, yo di pou ki sa yo fè, yo di bwa. Se lesansyèl, nasyon an pran nòt, tout moun ap gade e tout moun wè kiyès yo ye paske yo sou rezo, yo sou tout bagay. Men nou di, pèp ayisyen an, se pa sa k pou fè nou dekouraje paske pa bliye lè Desalin t ap fè batay la, otou de li menm te gen trèt tou e se paske otou de li menm te toujou gen trèt Ki fè jodi a ou wè Desalin, yo te tiye Desalin dèske l t ap reklame pa lòt moun ki te pi mal yo. Li te di e moun sa yo, nou pa ka pran tout richès peyi a pou n kite yo dèyè. Moun ki paran yo sòti an esklav, ki soti an Afrik yo, ki sa yo menm y ap benefisye, ki fin batay, ki fin bay san yo? Enben jodi a se nan menm kontèks sa a, lefètke mas pèp la, vanipye yo, moun yo trete moun ki san vwa yo, moun ki pi mal yo leve kanpe, Batay la vin pa gen lidè ladanl non fason pou yo non sèlman ka rele entèl pou yo bal lajan ou byen di entèl yap koupe vizal di entèl yap sezi kay li nan Miami sa vin koz yon pwoblèm yo vin pa gen kontwòl sa kap fèt la paske yo paka manipile moun kap mennen batay yo le fèt ke yo paka manipile moun ki akonpanye popilasyon an yap chèche tout mwayen tout mwayen pou yo kraze batay pèp la sa w wè k fèt yè a m pa panse non li fèt nan lojik oubyen nan nan nan strateji ke yo menm yo genyen pou yo kraze batay pèp la. Men pèp ayisyen, ou gen brenn, ou konprann sa k fèt la. Ou konn kisa Desalin e re reprezante pou ou. Sa vle di nenpòt ti vagabon, nenpòt moun pa ka vin pyetine sa nou genyen kòm souverènte, yo pa ka pwofane tou papa nasyon an ke nou menm nou konnen ki te bay san l ak tout zansèt yo pou te Pou te ramne nou, pou te ba nou libète pou nou te egziste kòm pèp, pou nou te egziste kòm moun. Lesansyèl, si n ap voye mesaj sa a pou nou di pèp ayisyen an kanpe king, kanpe fèm, paske se konplo a k fò konsa. Konplo a ap fèt a tou lè nivo, l ap fèt tout kote, li nan entènasyonal la, li isi tou, li tout kote. Sa vle di, se konplo moun yo ap fè yon fason pou yo wè si y a retire nou nan sa nou ye a, vle di nan batay nou ye a, paske batay sa a jodi a, se yon batay byennèt, lefètke. Jodi a batay byennèt la resi fèt vre, batay la pur kòm batay byennèt ebyen ou vin jwenn gen plis manipilasyon, gen plis estrateji, gen plis konplo k ap fèt pou kraze l menm nan entènasyonal la. Pale de lidè politik, men moun ki fè aksyon yo, yo idantifye tèt yo, yo pale ki kote yo sòti, yo pale pou kisa yo fè l, yo di, yo pale, yo wè yo e pèp la tande yo. Egal la tout moun ki tande yo, ki wè yo, y ap konprann sa k fèt la e y ap wè ki kote l sòti. Men nou menm lesansyèl n ap di pèp ayisyen an pa ebranle. Konprann sa k fèt la paske sa k fèt la se pou detwi batay la, aprann ke batay ki genyen an jodi a la a se pa yon batay ki an favè enperyalis yo, ki an favè konze yo, ki an favè restavèk yo, sa tèlman bay pwoblèm yo oblije kreye tout fòm, kèlkeswa l te papa nasyon an, yo pwofane l, yo fè yon seri de bagay pou kraze batay la. Yo fè l tou sou militan k ap batay, yo mete rimè sou yo, yo fè yon seri de bagay, ki vle di yo ap pale tout sòt de pawòl, tout sòt de koze pou kraze batay pèp la. Men sa p ap ka kraze batay pèp la paske nou menm nou gen objektif nou e batay la pa gen lidè. Lè n di l pa gen lidè a, se sa yo n pa t vle. Nou pa vle pou moun te pran batay la pou yo te al echanje l kont ministè, echanje l kont pòs direktwa, echanje l kont tout sa ki mal. Nou te vle batay nou an nou menm pou nou kontinye avè l jiskaske n jwenn rezilta. Jounen jodi a nou di nou kondane Zak malonèt nèg yo fè sou papa nasyon an. Pase anfèt kote ke yè te gon semenman batay la nou tap batay e pou chanjman se tande nou tande gen de twa militan ki filtre nan mitan nou epi tou denkou epi kal voye fatra ou konprann kal voye sitou yo di yo pran wòch yap voye E zak malonèt la e sitou nou menm sin te wè nou tap sitire nèg sa yo ou konprann e nou konn kisa papa nasyon an vo nou konn ki batay li fè pou nou deja ki mete nou la atò lè wap gade se fèt papa nasyon an ki se yè yè yè yè 20 sektanm wap gade wè se fatra o kontrè nèg yo te ka vin a flè nèg yo te ka vin la vin onore papa nasyon an lè w gade Ou wè se fatra nèg yo pran se wòch nèg yo ap voye la nou di nou vrèman kondane zak sa jounen jodi an nou pat gentan wè nèg sa yo se ki fè nou pa gentan fè arete nèg sa yo nou di jounen jodi an nap voye yon nòt bay militan sa yo oubyen jandèri sa yo. Yo voye nan mitan nou ki vin fè aksyon sa la. Nap di nèg sa yo e nou nou plis nou pa bezwen wè yo channmas ankò e nou panse nou pral depoze nou pral depoze yon plent pou nèg sa yo tou nou pral depoze yon plent pou nèg sa yo tou nenpòt kote yo wè nèg sa yo yo arete nèg sa yo tou pase sèk fèt la nou kondane li pa gen dwa fèt mèsi anpil.